Salut Salut Salut tout moun kòman nou ye Jodia mwen pral pale de yon tèm trè enteresan ki se kijan mwen te fè jwenn pèmi detidyanm Repiblik Dominiken Si se premye fwa wap gade videom map prezantem non pam se Lili Haiti e byenveni sou chanèl mwen an map envitew abòne chanèl sa e peze ti klòch la pouw pa rate yonn nan video map kontinye poste yo. An nou komanse. Janm sot di nou an mwen pral pale nou de kijan mwen fè jwenn pèmis sa. Sa. Ak pèmis sa mwen ka antre Repiblik Dominiken san mwen pa gen viza. E mwen ka ale lekòl tout bagay san mwen pa bezwen gen viza. Rapidman m ap rakonte nou ti pati nan istwa kijan mwen fè jwenn pèmi sa. An premyèman, yo te, gouvènman Repiblik Dominiken an te etabli yon yon nouvo lwa de regi, m pa konnen kijan yo di an kreyòl, regilarizasyon. Si m di l byen, w a ekri nan kòmantè a. Se pou sa yo t ap bay tout Ayisyen ki t ap viv nan Repiblik Dominiken pèmi. Pou yo viv. Sa vle di, lontan, si nou chonje lontan, se sèl ansanm avèk paspò ak viza moun te ka antre Repiblik Dominiken e ou te ka viv. Pa te gen okenn pèmi ki te ba w ni rezidans, ni pou w te ka, si w pa te gen paspò ak viza, ou pa t ap ka antre Repiblik Dominiken. So, se pou sa gouvènman te etabli yon nouvo lwa ke yo t ap bay Ayisyen yo pèmi de travay, E pèmi detidyan ke se li m gen an, pèmi detidyan se li m gen an. So, kounye a, yo te pase reklam nan televizyon pou tout Ayisyen t al enskri. Men, okòmansman, men okòmansman Ayisyen yo pa te tèlman kwè ke bagay sa ta pral mache byen, yo pa te vle enskri, yo te konn ap rele yo pou enskri. Chak jou yo te konn ap pase reklam nan televizyon, men. Kenn moun pa te vle al enskri vre paske nou pa te kwè nan bagay sa. Lè m di nou pa te kwè a, m enkli tèt mwen ladan tou wi. Epi apre sa, jou ap pase, jou ap pase, manman m te al enskri. Manman m te al enskri men mwen, m pa te enskri. Paske lè, paske mwen se yon minè, manman m pa te panse se moun ki gen mwen de, moun ki gen mwen de 18 an yo te bezwen enskri nan papye a. So se apre sa, apre sa jou ap kouri, jou ap kouri, apre sa vin rete yon 3 jou pou pou w enskri, pou w enskri. Sa vle di, te rete omwen 3 jou pou te enskri pou ba, pou w te ka enskri pou w te ka jwenn ti kat sa. Apre sa, se lè sa manman m te al enskri nou. Men, nou pa te arive antre, paske te gen twòp moun. Lè sa, tout Ayisyen yo te antre nan lin nan. Yon lin te ka soti depi anwo rive anba. M pa wè ki distans m te ka di nou. Lin nan te ka soti Madlin a Avyasyon, si tèlman lin sa te long. So, jou sa, m pa te arive enskri. Apre sa, nou te kontinye ap viv Repiblik Dominiken. Men, manman m te vin jwenn papye li a, apre yo te vin bay l papye li a, mwen menm, m pa te gen papye. Sa vle di m te gen paspò ansanm avèk viza, men m pa te gen pèmi detidyan, sa m genyen kounye a. E apre, apre dezan m kwè, yo, apre dezan m kwè, yo di konsa, pou tout Ayisyen ki gen papye sa, pou yo ka al. Renouvle papye a. E si w gen pitit, si w te fè yon pitit nan tan sa a osinon si w te gen yon pitit ki te sot Ayiti vin Repiblik Dominken, ou t ap ka tou antre nan papye sa men fò pitit sa a te minè. Sa vle di fò l te gen mwens ke 18 an pou w te ka antre l nan papye a. So, apre sa l te tou yon gwo opòtinite pou manman m te ka antre m nan papye sa. Paske m pa te gentan antre okòmansman. So, apre sa. Yo man m t ale anba a, apre sa yo te ban nou yon lis papye pou m te ka antre nan plan regilarizasyon an, ki se, ban m wè si m byen sonje, ki se ak de nesans, m kwè yo te di fò w bay ak de nesans orijinal. Yon papye validasyon de lekòl la, de lekòl, si timoun nan lekòl, ou konnen sa, sa yo banm nan son pèmi detidyan, papye ki te di ke map etidye nan yon lekòl leta Repiblik Dominiken, apre sa, m kwè kat foto, foto fas, foto pèfil, tout sa yo, apre sa m pa chonje. Kisa, m pa sonje kisa yo te mande ankò. E apre nou te pote tout, apre sa nou te pote tout papye sa yo nan biwo a e yo te, e yo te pran tout papye sa yo, yo te di nou, yo te ban nou yon papye ki make ke nou enskri nan, nan plan an. Sa vle di, yon papye ki make ke nou te enskri nan plan. Sa vle di ak papye sa nou te ka ale Ayiti, vini, mache nan tout peyi a, san nou pa tap gen okenn pwoblèm. Jiskaske yo ta pral ban nou vrè ti kat sa. M pa konnen. Wi, jiskaske yo ta pral ban nou vrè ti kat sa. Aprè sa. Yon tan pase, men yo pa ba l, yo pa te ba l, yo pa te ban nou li. Toudenkou, yon ti tan te pase, nou pa te janm jwenn papye a. Chak lè nou te konn al chèche l, yo pa te ban nou li, jiskaske yo te fèmen biwo a. Yo fèmen biwo a, ou konnen depi yo fèmen biwo a, depi yo fèmen biwo a, ou pap jwenn papye a nan zòn kote ou t enskri a. Se jous Santo Domingo pou al chèche l ki se kapital Repiblik Dominikèn. Se la, se la santral, santral, santral imigrasyon an ye. Se la pou tout Ayisyen ki pa te gentan jwenn papye a nan vil kote yo ye a, pou yo t al chèche papye a. So, yon bon jou, mwen, yon bon jou mwen menm avèk manman m, nou te ale Santo Domingo, epi nou te al. Nan biwo imigrasyon nou te al chèche papye a. Lè nou te rive, m p ap kache di nou te gen anpil Ayisyen ki t ap chèche pa yo a tou, paske e pa tout moun yo te ba w li nan vil kote w abite a. Paske men kijan yo te fè l, si w te abite nan yon vil, se la, nan chak vil yo gen yon biwo kote yo te ba w papye, ou te ka al enskri, epi, epi yo t ap remèt ou li. Men vi ke nou li nou te eskri ta. Nou te eskri ta, se zafè nou, nou jwenn li nan ta tou paske fò m te, paske fò nou te jwenn tout papye yo te mande m yo ki se pèmi de lekòl tout sa yo te pran tan, se zafè nou te arive eskri ta, so nou te oblije al chèche pèmi an. Nou te oblije al chèche pa manman m nan ki se pèmi de travay la Santo Domingo ki se kapital Repiblik Dominikèn. Lè nou te al chèche papye sa, nou rive nou te wè anpil, anpil Ayisyen. Yo te mete nou nan liy, apre sa nou pase, men pa te pran pil tan vre. Epi yo te fè nou, yo. Lè nou rive nan biwo a, yo mete nou lan liy, yo fè nou pase, nou bay papye yo te ban nou ki valide ke nou te enskri a. Apre sa, lè nou fin bay papye a, yo voye nou chita yon ti tan. E apre yon tan ki te ka yon 30 minit, yo ban nou ti kat sa. Yo ban nou ti kat la, apre sa, yo fè nou siyen nou kaye ke nou resevwa ti kat la. Se depi lè sa a mwen menm m jwenn ti kat pa m nan, ki se Permis d'étudiant. Men kounye a, kounye a m tande anpil moun ap di ke, kounye a m tande anpil moun ap di ke yo ba yo rezidans, dapre, moun ki te gentan gen ti kat sa a ba yo rezidans, men. Mwen m poko ka, m poko ap pral chèche pam nan paske fo, paske fò mwen tann sa espire, sa poko espire se pou 2 zan yo te banm ni, lap fini nan dizyèm mwa 2020 sa vle di manke yon, manke yon 8 mwa ankò poul fini poum ka. Manke yon 8 mwa ankò pou l fini pou m ka al nan biwo imigrasyon pou yo ban m yon lòt. M pa konnen si se si y ap tou aplike m pou rezidans la osinon si y ap reban m yon lòt menm jan avèk sa ankò. Bon, sa se tout pou videyo a, m pa konnen si m byen esplike m, si m byen. M pa konnen si m byen esplike m, si nou byen konprann sa m ap di a paske se premye fwa m ap rakonte yon istwa, premye fwa m ap fè story time. Si ou te konprann, ekri nan kòmantè a. Si w pa te konprann yon bagay tou ekri nan kòmantè a map reponn ou. Abòne chanèl sa e peze ti klòch la pou w pa rate yonn nan videyo map kontinye poste yo. E al swiv mwen sou tout rezo sosyo yo ki se Facebook Lily Haiti Instagram Lily Haiti. Babay! Nap wè nan yon lòt videyo.